Medam, matmwazèl e mesye, jounen jodi a nou gen yon envite spesyal ansanm avèk nou. Donk avèk envite sa nou pral gen chans pale de divès sijè kap fè aktyalite nan peyi Dayiti tankou dosye Wo Konsèy Tranzisyon an, dosye gaz nan peyi Dayiti e gen yon gwo evènman ki pase nan jou pase yo nan vil Jeremi. E fòk mwen di w, divès sitwayen te leve kanpe nan lannuit, yo te tande anpil bwi bò lanmè a, eksplozyon te fèt, nou pral gen plis detay talè konsa. N ap gen pou nou pale tou sou dosye entèvansyon militè nan peyi Dayiti, san bliye dosye asasina prezidan Jovenel Moïse ak dosye asasina Eric Jean Baptiste. Envite spesyal nou pou jounen jodi a se Mesye Stanley Lucas, n ap di bonswa mesye. Kòman w ye, kòman lavi a ye, prezante w ansanm avèk fanatik tak 509 yo. Mwen mwen salye w madam Fouco e mes vœux de santé e pou lane 2023 a ou menm fanmiy ou e tout oditè e kap tande w e fidèl abone yo. E bon, mwen menm se Stanley Lucas, m se yon spesyalis an devlopman politik. Mwen te konseye espesyal 58 tyèm prezidan peyi a Jovenel Moïse avèk rang danbasadè. Donk m gen yon eksperyans mondyal. M travay pandan 25 an an Amerik Latin, Karayib, Afrik, Afganistan e Mwayen Oryan.
Merci merci Mesye Stanley se yon plezi donk nou swete ou yon bon fen dane tou donk kòm jan ti pwovèb kreyòl la di l bourik chaje pa kanpe nou konnen nan dat ki te 28 oktòb 2022 a yon ansyen kandida a la prezidans ki se Eric Jean Baptiste asasine nan la boule 12 pandan l t ap rantre lakay li li te soti nan yon rankont ansanm avèk divès aktè politik nan peyi Dayiti. Eric Jean Baptiste ki te toujou gen pozisyon l pa rapò ak kriz peyi Dayiti ap konnen sou plan ekonomik, sekirite ak politik. Anviwon 2 mwa aprè asasina sa a, nou tande manb pati politik Eric Jean Baptiste t ap dirije a ki se RDNP, donk, Yo pa tèlman twò fokis sou dosye jistis pou Eric Jean Baptiste, men nan mèkredi 21 desanm 2022, nan otèl Karibe nou pral genyen Premye Minis Ariel Henry ki siyen yon akò politik, akò sa ki rele Konsansis Nasyonal pou Tranzisyon Enklizif. Akò sa vini ansanm avèk yon Wo Konsèy Tranzisyon ki genyen ladan l Madam Mirlande Maniga k ap reprezante pati politik yo, genyen Laurent Saint-Cyr k ap reprezan te sektè prive a, genyen Calix Fleuridor k ap reprezante federasyon pwotestan ansanm avèk sosyete sivil la. Donk, twa moun sa yo ap ka patisipe nan konsèy minis yo, men se tankou jan granmoun yo renmen di l, se djipopo yo mete veye jaden pitimi. Donk, yo pap gen dwa pou yo pale, ni pou yo vote, yo ap la sèlman pou pwodui konsèy. Donk, jan bagay la ye la, nou te kapab di, wo konsèy sa a, se yon wo konsèy, Mèt Mecène Jean Louis ii. Mesye Stanley, ki jan ou konprann akò sa a ki siyen e Wo Konsèy sa a ki fòme pa rapò ansanm avèk dosye asasina Eric Jean Baptiste? Kòm ou se yon moun ki konnen dosye politik nan peyi Dayiti anpil, ou te konnen Eric Jean Baptiste, kanmenm ou konnen kapasite ke l te genyen antanke kandida a la prezidans. Ak prezans Eric Jean Baptiste, èske w panse E madam Mirlande Manigat t ap rantre nan yon konsansis konsa epi pou pral gen yon wo konsèy de tranzisyon moun sa yo k ap patisipe nan ansanb de reyinyon minis yo ap fè men yo p ap gen dwa pou vote yo ap la kòm figiran. Kòman w konprann dosye sa pa rapò ak kriz peyi Dayiti ap konnen jounen jodi a? Mèsi pou kesyon sa a ke w poze a. Nan tout sosyete demokratik, lè gen yon krim ki fèt, alewè se lidè politik, youn nan pati politik ki gen kredibilite nan peyi a, RDNP, pou yo, lè yo fin touye yon lidè konsa, Eric Jean Baptiste,

ki bay konpwomi pou tranzisyon an e ou vin gen repons a ki pwofit le krim. Lè w pran 9 paj dokiman swadizan akò sa a ke yo siyen an, kote yo chwazi 3 manm ke w sot bay non yo la a, ou wè ke li fèt pou vin redore blazon Ariel Henry ki sal pandan 17 mwa. E tout moun 3 moun sa yo ke mete la se tè figuran e se pou sa lè w di ke son nouvèl vèsyon Joseph Mécène ou kòrèk nan analiz ou a. Paske konsèy de tranzisyon sa a l ap rankontre on fwa avèk kabinè ministeryèl la swadizan pou bay konsèy yo pa gen oken otorite legal ou konstitisyonèl pou sanksyone ou gouvènman an. Donk. Lè w gade sa k fèt lan e dokiman 9 paj sa a, Erik Jan Batis pa t ap janm siyen l. E se la w vin konprann kiyès e pou ki sa yo touye Erik Jan Batis. Moun ki kache, m pa di madan Maniga a 2 moun ke yo chwazi yo non, oligak ki kache dèyè dokiman sa a, dèyè akò sa a, non sèlman yo touye Eric Jean Baptiste, yo enplike tou nan touye Prezidan Jovenel Moïse. Se yon bagay ke w wè klè imedyatman. Eksplike nou.
Lè w pran dokiman an, w analize l byen, ki objektif prensipal dokiman an? Se kenbe sove Ariel. Ok. Dokiman son grenn objektif li genyen, kenbe e sove Ariel. E se pou sa li enpòtan lè w rale yon bak, lè yo fin touye Eric Jean Baptiste, te gen yon foto ki te frape m anpil, se Ariel Henry ki panche sou kote madan Maniga, epi ou wè l ap eseye karese madan Maniga. Se konkou m ta di w. Lougawou a fin touye pitit ou epi l vin kriye avèk ou. E, si se pa t anmi fanmi Erik Janbatis, non sèlman lougawou a fin tiye pitit EDNP epi lougawou a ki se Ariel vin kriye a madan Maniga, si yo pa t fè atansyon, lougawou a t ap ofri kòb pou fè lantèman an. Donk, gon lyen dirèk ant asasina Prezidan Jovenel lan e ou antre nan yon dezyèm faz koudeta sanglan ki touye Prezidan Jovenel lan atravè asasina Eric Jean Baptiste pou ke akò sa a ke yo fèk fè a ki bay Haut Conseil de Transition an vin ateri. Ban m klè, Madan Maniga, Pa nan touye Eric Jean Baptiste, men oligak ki òganize pou bay akò sa a enplike dirèkteman nan touye Eric Jean Baptiste. E yo pran madan Maniga, e paske yo konnen a laj li, li trè maleyab, yo ka al fè fè egzakteman sa yo vle. Yo bezwen yon bon ti popetwèl, yon bon ti Joseph Mécène. Hum! A la trap! Dezyèm aspè a se aspè jiridik e konstitisyonèl dokiman an. Li gen 2 objektif, youn jiridik e konstitisyonèl, youn politik. Objektif jiridik e konstitisyonèl lan se kòman pou ekate konstitisyon an de pwosesis politik lan. Paske atik 149 konstitisyon an trè klè. Lè w fin touye yon prezidan, ou pa ka mete yon nouvo prezidan toutotan ke pèp la poko vote. Ann atandan ke pèp la ka vote, se yon premye minis avèk kabinè minis lan ki dwe dirije pouvwa egzekitif lan. Lejislatè a ekri konstitisyon an konsa pou 2 rezon. Premye rezon pou asasen pa pran abitid tiye prezidan pou rantre nan palè nasyonal. Dezyèm rezon an, li bay pèp la pouvwa iltim nan a bilten de vòt li, se sèl li k ka chwazi yon prezidan. Donk. Si ou vle ranplase Ariel, pa gen lòt opsyon, son lòt premye minis de konsansis pou vini avèk yon kabinè ministeryèl konfòmeman atik 149 konstitisyon an. Donk kesyon ke w dwe mande tèt ou, tout moun sa yo ke oligak yo fè siyen nouvo akò tranzisyon sa a, Se konkou m ta di w, se de moun ki vin sou son zo, yo pa fè oken bilan 17 mwa Ariel Henry an, yo pa pale de enplikasyon l nan touye prezidan an, yo pa pale de krim de wot trayizon ke l komèt selon konstitisyon an nan sòti monitè nimewo 31 pou mande entèvansyon militè etranjè, yo inyore tout bagay sa yo. Donk oligak ki fè. Akò wot tranzisyon an se pou sèvi a moun sa yo pou gade eske yo ka netwaye Ariel. Yon bagay ki enposib.
Donk mèsi mèsi pou detay yo sa fè plezi donk nou prale rapid puiske gen plizyè dosye pou nou touche donk nou konnen avèk arive premye minis Ariel Henry sou pouvwa a antanke premye minis. Donk se premye se prezidan Jovenel Moise ki te nome li men malerezman li pot ko enstale. Premye sa ki pral fèt se ke premye minis lan pral monte pri gaz la. Or nou konnen prezidan Jovenel Moise te mennen yon konba tèt chaje nan dosye gaz sa puiske depi plis pase 50 lane leta ayisyen te pèdi kontwòl gaz la konplètman. Donk avèk arive prezidan Jovenel Moise Li pral batay e leta ayisyen pral rege kontwòl gaz la li pral konnen konbyen gaz la vann lè l monte avèk lè l desann. E se la prezidan Jovenel Moïse pral deklare gen yon gwoup nèg chak mwa yo fè 42 milyon de dolar nan gaz la. Avèk arive premye minis Ariel Henry nan tèt peyi a, nou konnen ke li monte gaz la 2 fwa. E dènye kouk pou touye koukou a se ke yon sèl kou l pase l de, li ogmante pri a de 128 pousan. E nou konnen premye minis Ariel Henry non l site nan touye prezidan Jovenel Moïse. Premye minis lan genyen 17 mwa nan tèt peyi a. Donk jounen jodi a, kòman w wè dosye sa a? Si w t ap fè yon kalkil, konbyen lajan w wè oligak yo gentan fè piske nou konnen Prezidan Jovenel Moïse dosye sa a li te manyen se youn nan dosye ki fè nèg yo konplote pi rèd pou yo te asasinen l? Gaz la, sa k ap pase nan gaz la, se yon bagay ki chokan, se yon bagay ki revòltan, se yon bagay m pa gen mo pou m kalitifye l. Tèlman gen soufrans pèp la ladan l. Lè w pran dosye gaz la, nan 17 mwa ki sot pase a, oditè m ta renmen w tande sa byen wi, oditè, pou m montre w jan oligak peyi Dayiti mechan e kriminèl. Pandan 17 mwa ki sot pase a, oligak yo fè 90 milyon dola ameriken pa mwa nan gaz la. Sa vle di li double.
Se sa. Sa vle di ke atravè mache nwa e rate atifisyèl ke yo kreye, olye yo achte gaz la a pri nòmal, nan mache nwa a, nan kontrebann nan, se ant 1500. e 3 mil goud ke w peye pou yon galon gaz. Gen de kote nan peyi a se 3 mil 500 goud moun achte gaz la. Donk pandan 17 mwa ki sot pase a, oligak Petyonvil, 5 oligak Petyonvil mete avèk Ariel, yo fè 90 milyon dola ameriken pa mwa. Lè w miltipliye l pa disèt mwa, Fouco, nan men malere a malerèz peyi Dayiti, yo ranmase 1 milya 530 milyon dola ameriken yo ranmase nan men malere e malerèz peyi Dayiti. A la nasyon pa gen chans papa.
Ban m repete sa a pou oditè yo, pou montre w pa gen jwèt. E se sa k vin fè w konprann. Se youn nan dosye k vin fè w konprann ke motif touye prezidan Jovenel lan, motif krim nan, se yon motif ekonomik ke l ye. Efektivman.
Ban m repete chif lan pou oditè pou ka wè. Nèg yo nan gaz la, yo fè 90 milyon dola ameriken pa mwa. An 17 mwa, yo ranmase 1 milya. 530 milyon dola ameriken nan men malere a malerèz nan peyi Dayiti ki nan grangou. Pou konprann fenomèn sa a e kòman oligak Petyonvil ki marye avèk elit blanch globalis kowonpi yo met ansanm pou voye pou vòlè pèp lakay nou, gon liv ki trè enteresan ki rele La fortune au bas de la pyramide. Li ba w teknik kijan. yon seri de moun elit blan marye avèk oligak nan diferan pati nan mond lan pou vòlè pèp la. Oditè, vòl la son vòl òganize nan gaz la. Lè ou wè oligak la ap vole nan gaz la se pou yon bagay kom si e enpwovizasyon non se de bagay reflechi se de bagay kalkile lè yo pral kreye rate atifisyel lan kisa yo fè yo peye kek bandi al femen Kote k gen gaz la nan matisan. Men pandan ou wè bandi fèmen kote k gen gaz la, leswa gen tankè ki sòti, tout tankè sa yo y al distribye gaz la pou pèmèt moun al achte l nan lari a ant 1500 e 3000 goud le galon. Se yon bagay ki trè byen òganize ke l ye. Donk, fenomèn sa a pral kontinye, paske ki jan estrikti deksplwatasyon an ye, ou gen oligak yo ki kontwole mache gaz la, ou gen elit globalis kowonpi yo, sa vle di dè blan, pandan yo chita lakay yo, Florida, New York, Washington, Ottawa, Paris, y ap resevwa ti 10, ti 15, ti 5, ti 20 milyon yo chak mwa. E se elit globalis kowonpi sa yo ki gen kontak politik dan lè grann kapital k ap pwoteje pouvwa tranzisyon an pou yo ka vòlè nan gaz, pou yo ka vòlè nan blakawout, pou yo ka vòlè bidjè leta nan bmpat, nan brh, nan to de chanj, nan manipilasyon de la monè, elatriye. Donk se yon strikti òganize de piyaj di pèp. Sa vle di nan chak kategori sa yo, nan gaz la yo fè 1 milya 530 milyon an 17 mwa. Nan lavi chè a, sa vle di ke jan yo monte pri diri, pri lwil, pri sik, pri savon, pri tout sa w konsome, yo fè 743 milyon dola ameriken nan lavi chè a. Nan manipilasyon to dola a. Yo piye tout rezèv plastik, pri savon, pri tout sa w konsome, yo fè 743 milyon dola ameriken nan lavi chè a. Nan manipilasyon to dola a, yo piye tout rezèv dola ki te gen bank santral ki te a 900 milyon dola ameriken, jodi a l desann a 223 milyon. Nan manipilasyon to de chanj kòb dyaspora a voye, yo vòlè 39 milya de goud. Sa vle di olye yo fè 3 santim sou chak dola ke yo chanje an goud, enben kisa yo fè? Yo fè 6 goud miltipliye 4 milya 200 milyon dola ameriken, gen de lè li plis ke 6 goud, w ap wè konbyen kòb dyaspora a ke yo vòlè nan transfè a. Donk vòl ke w wè la a, se yon vòl ki trè byen òganize. Menm lè w antre an detay nan pri nòmal ke yo mete sou le mache, ou vin dekouvri tout vòl la. Efektivman. Lè prezidan Jovenel Moïse te la nan afè gaz la, lè yo touye l an jiyè 2021, Sa se nèg yo se an jiyè 2021 ke nèg yo touye prezidan an. Kisa pri gaz la te ye? Ann gade pou n wè. Pri dizèl la te 163 goud. Efektivman.
An 17 mwa, Ariel mete l a 670 goud.

Ariel mete la 665 goud, on ogmantasyon de 502 goud, ogmantasyon sa a reprezante 308 pousan. Se pa de bagay ki byen byen kalkile. Efektivman.
Donk sa vle di ke lè w gade sou dizèl la an 17 mwa li ogmante l 293 pousan, gazolin nan l ogmante l 184 pousan, kerozèn nan li ogmante l 308 pousan, alòske lwa 9 mas 1995 lan trè klè, li di ke leta gen dwa monte ou desann gaz la se sèlman lè gen yon diferans de 5 pousan. Baril de petwòl la ta 114 dola nan mwa dout lan, depi nan mwad novanm nan li desann a ant 75 e 88 dola. Kijan fè msye poko janm desann gaz la? Oligak lap sèvi?
Bagay yo konplike wi e dènye enfòmasyon nou genyen nou kapab di la a gen anpil pawòl anpil k ap fèt nan larepiblik pou wè kòman yo te kapab met yon ti bagay sou pri gaz la toujou donk kòman w panse dosye sa a ki kote ou panse nou kapab rive avèk lavi chè donk pwodui yo ap monte moun rive yon moman yo pa ka manje nan peyi a kòman nan ki bout ou wè mesye yo prale menm ansanm avèk peyi a. nan dosye sa a. Bon, peyi a ap oryante l vè yon eksplozyon sosyal. Lè prezidan Jovenel Moïse te la, enflasyon an te varye ant 11 e 16 pousan. Jounen jodi a, pandan m ap pale avèk ou la a, enflasyon ofisyèl la a 47 pousan e enflasyon reyèl la nan lari a a 65 a 65 pousan. Lè prezidan an te la, dola a te varye. ant 70 e 103 goud. Jounen jodi a, ofisyèlman ou bezwen 153 goud pou achte yon dola, alòske reyèlman pou jwenn dola a tout bon se 163 goud. Donk sa vle di ke onivo ekonomik, nèg yo tèlman ap vòlè leta e vòlè pèp la, gon depresyon ekonomik. Lè prezidan an te la an 2021, nou te gen 150 mil touris k antre nan peyi a. Sou Ariel gen 37 mil sèlman ki antre. Avèk anviwònman ke l kreye a nan touye prezidan an. Donk ki kote n prale? Nou prale vè yon eksplozyon sosyal. E Ariel tèlman konprann sa, Se pou sa l ap mande entèvansyon militè etranje pou vin pwoteje li pou lè pèp la pran lari. Fò w pa bliye ke ajanda Ariel la gen 4 pwen. Entèvansyon militè pou vin pwoteje l pa rapò a pèp la k pral pran lari trè byento. Dezyèm ajanda li e objektif li, dezyèm pwen nan ajanda li e objektif ke l genyen, se antere dosye ankèt asasina Prezidan Jovenel Moïse lan Se pou sa ou wè l fè tout nominasyon ilegal sa yo nan pouvwa jidisyè e mete yon jij inite sou dosye a k ap ankete. Li gen twazyèm pwen nan ajanda li pou 2023, se yon koudeta elektoral pou l gade si l ka mete Jacqueline Marc oubyen lòt nèg inite prezidan. Epi katriyèm pwen an, kontinye fè kòb avèk oligak yo epi anndan leta a. Donk, ki diferan de ajanda pèp la. Pèp la li menm li gon ajanda trè klè, arete tout asasen ki touye prezidan Jovenel Moïse e ki touye Eric Jean Baptiste e se menm moun sa yo tou ki touye Dorval. Paske si w pa jwenn kiyès ki touye prezidan an, lè pèp la fin vote nan pwochen eleksyon an, si se yon prezidan ki deside ap gouvène an favè pèp la pou pèp la ka jwenn ti rès la tou, y ap touye l menm jan. Donk se pou sa l se yon priyorite pou pèp la pou jwenn kiyès ki touye. Pèp la vle retablisman de la sekirite. Pèp la vle retou a lòd konstitisyonèl, atravè referandòm, eleksyon lejislativ e prezidansyèl, pou enstale senkanteyinyèm lejislati e senkantnevyèm prezidan nan yon delè ki pa depase 14 mwa. Donk ajanda pèp la diferan, epi konbat lavichè, ajanda pèp la diferan de ajanda. Donk pral gen yon konfwontasyon yon kote. Kilè, m pa konnen.
Antouka. Jou va jou vyen.